Bonjou bonswa tout moun se toujou nan dlo van ak dife nan nan 4 fas latè mwen kameleyon djab rèk afro 21 dagi bolo gou disip aso gou twazyèm lanperè Black Diamond de goud pran plezi pou salye nou tout kap koute n kap gade n sou platfòm sa ki se aya bonbe nap di aya bonbe aya bonbe aya bonbe byenvini sou platfòm sa ki se aya bonbe Jodi an, nou pral plonje nan yon nouvo analiz pwofon, nou pral re voye kò nou anndan yon seri dokiman sou istwa kanaval an Ayiti. E onètman, sa m pral di nou la a, li depase yon senp istwa sou fè. Egzakteman, misyon m jodi an se pou fè w konprann ansanm, evolisyon ki genyen nan kanaval la epi nou pral konsantre nou sou moun ak dat spresi ki te sèvi kòm pwen baskil nan istwa kanaval la. E nan sous yo nou pral gade, pou konprann istwa Ayiti fòk ou gade kanaval la, e pou konprann kanaval la fòk ou konprann istwa Ayiti. Se youn ki se miwa lòt. Yo reflete tout bagay, politik, sosyal, relijyon, rezistans, etc. Se pa yon fèt sèlman, se yon tèks vivan ki ekri chak ane nan lari a. An n voye kò nou nan istwa kanaval la pou n kapab konprann. An n kòmanse nan kòmansman menm. Kanaval la se yon melanj enfliyans women, ejipsyen. Kretyen. Se kolon espanyòl yo ki te vini ak premye vèsyon fèt sa a sou teritwa sa a ki se Ayiti, ki te lye avèk kalandriye kretyen an fèt avan Karèm, e depi l rive pa bò isit li kòmanse transfòme. E sa ki enpòtan pou nou note nan peryòd kolonyal la, li te reflete estrikti sosyal la yon fason ki brital anpil. E m pral montre nou sa klè. Byenke se te yon fèt tout moun te ka patisipe pou yo bliye pwoblèm yo, men, nou pral gade ke se te egzakteman le kontrè. Dokiman yo montre sa a klè, kanaval la, se te yon koze pou elit la, pou moun ki gen lajan. Se te kolon yo ak afranchi yo ki te gen lajan, ki te gen dwa met mas. Gwo mas esklav la li menm, yo te espektatè, yo pa t gen dwa patisipe nan kanaval la. Depi nan kòmansman, kanaval la. te gen tan yon espas ki make separasyon. Li te yon sous pwoblèm tou pou otorite yo. An 1729, pa egzanp, klèje katolik la te katolik la, an 1729, klèje katolik la te eseye kanpe kanaval pa bò isit. Paske menm nan mitan elit la, kanaval la te tounen yon espas. Pas pou defye lòd sosyal, espesyalman lòd legliz la. Moun yo te pwofite anonima mas la pou yo te ka fè sa yo pa ka fè an piblik. Yo te konn degize an pè, an evèk, an manm noblès la pou pase moun sa yo nan betiz, kritike pouvwa a san ke yo pa pran okenn risk. Se te yon fòm kritik sosyal ki te bay legliz anpil pwoblèm. e sa montre nou aklè, depi lè sa a, kanaval la se te yon fòs ke yo pa t ka kontwole. Apre endepandans an 1804, kanaval la pral pèmèt ke tout moun ka patisipe ladan l, e dokiman yo pral chita sou yon non an patikilye, nou vle pale espesyalman de Charles Oscar Etienne. Nou pral rive sou sa. Charles Oscar Etienne, li te kòmandan nan awondisman Jakmèl. E ou pral wè, moun pral badijonnen kò yo avèk chabon nwa ki gen fo dan pwenti, k ap menase moun, ki pral reprezante Charles Oscar Etienne. Se te yon figi kanavalès popilè, kote istwa li menm li pa kanpe la. Ban m esplike nou toujou pou n konprann. Dokiman yo konekte non Charles. Oscar Etienne avèk youn nan moman ki pi tris nan istwa peyi Dayiti. Pa egzanp, li soti Jakmèl pou vini nan reyalite politik Pòtoprens, espesyalman nan Penitansye Nasyonal, kote nan Penitansye Nasyonal, kote Charles Oscar Etienne te fè asasinen plis ke 165 militan politik. E, sa Chal Oska Etyèn nan se youn nan rezon tou ki pral mennen nan soulèvman popilè ki pral ranvèse prezidan Vilbrun Guillaume Sam epi k pral sèvi tou kòm pretèks pou debakman lokipasyon amerikèn pa bò isit. Chal Oska Etyèn te sispann yon senp moun. Li te reprezante britalite leta a menm. Lè l te aji, li pa t reprezante sèlman, nou ta kapab di, Chaloska nan li menm, men yo te wè britalite Leta li menm, yo te wè Leta a kòm senbòl k ap fè maspinay. Sou okipasyon amerikèn, Leta ameriken te eseye kontwole kanaval la tou. E, nou pral wè. Pa egzanp, Prezidan Lwi Bòno, sou Prezidan Lwi Bòno, pandan lokipasyon amerikèn, Ameriken yo te eseye kontwole kanaval la. Men sa pa t rive fèt. Sou Prezidan Lwi Bòno, pa egzanp, Lwi Bòno te vle fè yon kanaval ki sanble avèk kanaval k ap fè ann Ewòp, avèk cha alegorik, avèk sa li te konn wè ann Ewòp. E Prezidan Lwi Bòno te pè foul la, l te pè enèji popilè, l te pè kritik sosyal. e li te pè sa bann a pye yo t ap di nan mizik yo. Li te pè sa, li te vle pèp la vin yon espektatè, pa yon aktè, e pèp la te reziste a li bò nou. An 1928, pa egzanp, gwoup popilè yo, sa nou rele bann a pye, rara yo, yo te bòykote kanaval bò nou a, yo òganize pwòp kanaval pa yo. E, ou kapab wè ke se sou bò nò tou, tradisyon rèn kanaval la pral kòmanse avèk Camille Duplessis. Men menm sa ki sanble avèk yon senp konkou bote, te gen yon dimansyon politik fò dèyè l. Ann gade istwa Delna Thébault an 1930. ki te oblije remèt kouwòn li an paske te vin gen yon gwo kriz politik ki te mennen nan chit gouvènman an e estati rèn nan te makonnen dirèk dirèk avèk pouvwa a e pouvwa a tonbe rèn nan oblije tonbe tou. Vensan li menm li pa t kache entansyon l, li pa t sèlman eseye kontwole kanaval la men l te kreye pwòp zouti pa l anndan kanaval la. Se sou Vensan ou pral gen bann pwopagann yo ki pral vini. Pa egzanp, Otofonik se youn nan premye gwoup yo pral rekrite nan istwa kanaval ann Ayiti ki ta pral fè pwopagann pou pouvwa. Se te itilizasyon kanaval la kòm on zouti pou pouvwa li menm fè pwopagann politik. e kontwòl la yo li pa t mache tou sou Vincent. E sa te rive nan yon nivo ki pi ekstrèm toujou sou François Duvalier. E n ap di ke François Duvalier te konprann fòs pouvwa sa a, fòs bann a pye, fòs kanaval la, e l te eseye kontwole l. E ki jan l te fè? Li te konn enfiltre manb VSN yo, tonton makout yo nan mitan foul la, pou kontwole moun yo lè y ap danse, sa y ap di, sa y ap fè. Papa Dòk li menm te mete espyon l atè a pou met kontwòl sou chak moun k ap danse anndan dekò makab sa a, kote lajwa avèk laterè ap danse ansanm. Sou Jean Claude Duvalier, bagay la ta pral kontinye avèk yon lòt fasad. Kote Jean Claude ta pral kreye kanaval dè flè an 1960 an jiyè pou selebre pwòp anivèsè pa l. Se te pèsonalizasyon evènman an, se te pèsonalizasyon yon fèt kiltirèl anndan yon reyalite politik. E te gen yon gè tou k t ap fèt tou. Te gen yon gwo rivalite. Nemou Jean Baptiste avèk Weber Sicot, ki se te pi gwo, kouman m te kapab di a, youn nan premye gran konpetisyon ki te genyen anndan kanaval la, se te yon fenomèn sosyal ak kiltirèl ki te divize kanaval la. Swa w te pou Nemou, swa w te pou Sicot. E kisa sa te reprezante pou moun yo? Se te 2 stil mizik diferan se vre, men se te plis ke mizik, se te yon kesyon klas sosyal, se te yon kesyon idantite. Konpa dirèk Nemou an li menm, li te konsidere pi tradisyonèl, pi pre pèp la, tandike Kadans Ranpa, Siko a avèk enfliyans Jazzy, yo te wè l plis sofistike, plis entelektyèl, li te reprezante moun ki gen plis mwayen yo. Chwazi yon kan, chwazi Nemou oubyen Siko se chwazi tou yon klas sosyal. E. Batay la te tèlman fò, li te antre nan Palè Nasyonal. Jean Claude li menm pa egzanp, se te pou Siko, epi madanm ni se te pou Nemou, n ap pale de Marie Denise. Ou ka imajine kalite deba ki te konn gen anndan palè a, kalite pale anpil ki te konn gen anndan palè a, swa pou Nemou, swa pou Siko, e sa te reflete anndan tèt Leta a, e nan yon nivo ki pi pwofon. Toujou, apre tout ane sa yo anba presyon, nou kapab wè, lè rejim Divalye a fin ale an 7 fevriye 1986, se te yon peryòd ki pa t gen kanaval, se te yon eksplozyon, se te yon renesans kiltirèl, e ou pral jwenn mizik rasin nan ki pral itilize. Vwa yo pou fè pase mesaj fò, mesaj dirèk. Youn nan egzanp nou kab pran se Boukman Eksperyans avèk kanaval ke l te fè ki rele Kè m pa sote. Se ta pral yon mizik ki ta pral kondui pa egzanp nan kritik ouvè kont pouvwa militè an plas la e ki ta pral kòz pa egzanp Jeneral Pwospè Avril, pèdi pouvwa l. Mesaj la te tèlman klè anndan mizik sa, se te kòmsi m ta kapab di se te yon pwofesi. An 1992, moun pa t vrèman al nan kanaval la, se te yon kanaval fantom, anpil menas militè, yon kanaval nou ta kapab di san nanm. Men, lè kanaval pral repran fòm kò l, se lè Prezidan Aristide pral tounen an 1995, yo pral rele kanaval Libète Retwouve. Se pa l yon gwo koze, n ap pale la an 1996, ki pral louvri yon lòt pòt pou peyi a. E la n ap pale nan yon epòk ki pi resan, n ap jwenn de moun tankou Sweet Micky te yon aktè enpòtan nan kanaval epi rivalite ke l te genyen avèk T-Vice se ta pral yon gwo koze ant li menm ak T-Vice an 2001. Yon imaj ki vrèman make nou. An 1997, pa egzanp, Prezidan Preval pran mikwo, li pran kouwòn nan met sou tèt li, li pwoklame tèt li Wa Beton an, Wa Lari an pou montre nou pouvwa kanaval genyen e sa rezime tout istwa e kijan yon chèf deta oblije met pye l atè pou l jwe jwèt la pou l ka konekte ak pèp la. Li pa ka rete nan palè a pou l ap badijonnen kò l fò l vin wa beton an pou yon jou. Sa montre a klè kiyès ki vrè mèt espas la, se pèp la. E lè n mete tout bagay sa yo ansanm, kisa sa di espesyalman? Soti sou Preval, soti sou Mateli, soti sou Kèmpasote, soti sou klèje katolik la, montre nou a klè ke w pa ka demakonnen Istwa peyi a, istwa Ayiti ak kanaval la. Kanaval la Ayiti s on pwason kraze nan bouyon, s on espas pwotestasyon, s on espas pou pwopagann, s on espas pwotestasyon, s on espas pou pwopagann, s on espas ki pote doulè pèp la, menm lè pouvwa konn itilize l pou fè pwopagann. Malgre sanksyon, malgre represyon, kanaval la toujou jwenn yon fason pou l fèt, pou l transfòme tèt li, pou l bay tèt li yon nouvèl fòm lavi, li pa janm mouri, li toujou la kòm yon temwen. E dènye bagay nou pral gade, youn nan dènye bagay nou ka gade pou wè, nan kanaval Jakmèl pa egzanp, ou pral wè ke, yon moun degize an Hitler, yon moun degize an Pol Pot, oubyen yon lòt moun degize an Che Guevara oubyen Gandhi kote tiran ak ewo yo tout nan menm parad la. Menm jan w pral wè yo fè imaj se pete 7 tèt la yo mete sou pakou a. Ki sa sosyete sa a vle eksprime lè l gen kapasite pou l eksprime ni sa k fè moun pi pè a avèk sa k bay moun plis kouraj avèk sa k bay moun Plis fòs pou avanse, komedi ak gan griyen nan yon menm defile. Men map raple nou tou, antre 1995 e 1997, ou pral genyen yon gwo mouvman kiltirèl popilè ki pral fèt anndan kanaval la, espesyalman avèk gwoup hip hop yo, ragamòfin, dancehall, rap, ki pral parèt, Metalize, Chachou Boys,

k ap fè mizik vodou yo, e menm sa k te pase sou Divalye, menm sa k te pase sou Vensan, pouvwa politik la pral itilize gwoup Rasin yo pou fè pwopagann politik. Nou wè sa a klè, de gwoup tankou Tokay, de gwoup tankou Koudjay, de gwoup tankou Rèv te retwouve yo anndan yon sitiyasyon de pwopagann politik pou pouvwa Lavalas an plas la. Epi n ap kontinye pou n di ke An 2002, youn nan pi gwo bagay ki ta pral fèt anndan kominote hip hop ayisyen an, se te yon kanaval ke yo rele Kay Madan Bruno avèk Association des Rappeurs ki se Asrap, ki se yon kanaval rap de tou lè tan, pa janm genyen yon inisyativ ki mete otan datis sou menm platfòm pou chante. Otan siksè ki fè tout siksè, ki fè tout siksè kay Madan Bruno te fè. An 2010, pa egzanp, nou ta kapab di pa t gen kanaval akoz tranblemanntè 12 janvye a. 2022, ou pral genyen kanaval deplase ki pral fèt nan de lòt rejyon anndan peyi a. Epi n ap raple tout moun ke Raram se sèl rara bann a pye ki reyisi mete pye l